M ta vle le mond antye, paske m konnen emisyon sa se yon emisyon ki gen anpil ekout, e nou vle moun yo konnen kontrèman avèk sa moun vle fè kwè, mouvman sa ke n ap fè a se yon mouvman swa pou yo voye lajan ba nou, se yon mouvman swa paske lapolis te vin fè yon entèvansyon nan zòn nan. E n ap denonse entèvansyon e patizan ke lapolis ap mennen yo, paske depi. Prezidan Jovenel Moïse te vivan, jiskaske Prezidan Jovenel Moïse mouri, gwoup moun ki te la pou te detwi karaktè l yo te di ke se Prezidan Jovenel Moïse ki te kreye Jenèf. Tandike jiskaske Prezidan Jovenel Moïse mouri e antere, li pa janm pwoteje Jenèf, li pa janm fè anyen pou Jenèf. Sa vle di kisa? Nou pa t gen okenn relasyon, jan moun yo di a, avèk Prezidan Jovenel Moïse. Men sepandan. E nèg yo, nan sousi pou yo te detwi Jovenel, pou yo te ka pran pouvwa, pou yo te vin vòlè, jan w wè y ap fè a la, yo te di e Jovenel Moïse ki te ki te kreye Jenèf. Lapolis tout lasent jounen ap mennen dèz operasyon mè mètriye kote ke nèg yo ap tiye granmoun, timoun, fanm anndan katye popilè kote gen Jenèf yo. Ou pa janm tande òganizasyon dwa moun pale, ou pa janm tande nèg yo di anyen. Jis paske yo pa gen kontwòl Jenèf, jis paske Jenèf pap travay pou yo. Nap denonse sa yo. Men vrè objektif mouvman jodi a, mouvman kote ou wè nou kanpe, e se pa pou jodi a, nou pa konn pou ki lè nou la, paske toutotan nou pa jwenn satisfaksyon. Mouvman sa jodi a se ki sa l ye? Se depa Premye Minis Ariel Henry. Rezon ki fè nap mande depa Premye Minis Ariel Henry li pur e senp. Ou pa ka yon asasen ki patisipe. nan touye prezidan Jovenel Moïse epi jodi a pou se ou menm ki premye minis kap dirije lè se ou kap dirije ou gen kontwòl CSPN ou gen kontwòl CSPJ sa vle di yon moun tankou prezidan Jovenel Moïse ki te gen yon vizyon pou pèp ayisyen an yon moun tankou Jovenel Moïse ki te kale je pèp ayisyen an ki fè pèp la kwè ki fè pèp la wè gen 5 pou 100 moun ki gen 85 pou 100 richès peyi a nan men l se Jovenel Moïse ki fè nou wè kontra blakawout malatchong ki te genyen alò. Yeah! Se Prezidan Jovenel Moïse ki fè nou wè kontra blackout malatchong ki te genyen. Se Prezidan Jovenel Moïse ki fè nou wè konbyen kòb nèg yo tap leve vòlè nan ona. Se Prezidan Jovenel Moïse ki fè nou wè kantite gang ki gen anndan peyi sa a. Moun ke nap rele antreprenè, moun ke nap rele politisyen, Jovenel Moïse kale zye pèp la l fè nou wè yo kòm bandi. Vwala ke non Ariel Henry site kòm moun ki patisipe e ki te pale avèk Badio, youn nan moun ke ki asasine Prezidan Jovenel Moïse. Jodi a, ou pa ka jij, ou pa ka jije pati a la fwa. Nou mande depa Premye Minis Ariel Henry. Kounye an, sa nou denonse, e sa se premye revandikasyon nou, depa Premye Minis Ariel Henry. Lòt sa nou ap mande, n ap mande jodi a, Dye swa louwe, li fè nou mal, men nou di Dye swa louwe, paske petèt fòk Prezidan Jovenel Moïse ta mouri, pou lemonn antye ta wè verite a. Mesye yo. sou Bèlè te konn di se Bib ki nan men yo. Jodi a, yo afiche Bib a wòch la. Jodi a, gen youn nan mesye yo, m ap atire atansyon tout moun k ap tande maten deba la sou sa. Jodi a, gen youn nan mesye yo, sa nou wè k avèk mayo ble sou li a, yo rele misye Kempès. Kempès se yon evade de prizon ki sove nan prizon sivil Kwadèboukè ansanm ak Anèl. Se Kempès sa a nou wè k ap pale ki di w si moun Bèlè gen Bib li menm li gen zam nan. Yon evade de prizon. Kempès te nan prizon pou kidnaping. Yo te bay Yo te bay Kempès prizon a pèpetite paske l te kidnape yon moun. Lapolis gen sa yo. Jounen jodi a lapolis ap fè operasyon nan katye Gdejenèf men anojou poko janm gen operasyon lapolis ki fèt nan Riyèl Maya. Anojou poko gen operasyon lapolis ki fèt nan Ri Timas. Anojou poko gen operasyon lapolis ki fèt anwo Bèlè. Sire mesye yo e ke komisè Lalane ki fè pati de cnddr lan wi. Komisè Lalane te sou Bèlè yè paske l gen youn nan polisye e ke ki erije tèt li an chèf de gang paske m te tande Esaïe César ki son zanmi tou men domaj m pa konnen emosyon fè l di seri de bagay ke m pa konn poukisa e nou m di nou mete kikon moun an defi depi yo ka pwouve de fason syantifik e ke polisye ki ki disparèt la li te nan baz krache dife se baz krache dife ki kidnape l ki touye l m ap kite Genève m p ap janm pale nan non Genève e m ap rann tèt mwen bay lapolis. M ta renmen m di w de fason syantifik pou moun nan vin avèk prèv ke misye se nan baz kache dife l te ye. Jodi a nou konnen ke Leon Charles gen gwo kòb lan men l e ke klas 5 pou san moun n ap di a ki gen 85 pou san richès la, lefèke nèg yo te gen misyon pou yo asasine m, yo gentan asasine Prezidan Jovenel Moïse. Lefèke m se yon moun k ap mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, nèg yo ap moute dè operasyon sou pretèks ke y ap desitire gang. Nou menm nou di zam ki nan men nou an e ke. M se yon polisye, m t ap touche 230 dola ameriken, ki ekivo jounen jodi a la a 4230 konbyen dola ayisyen. Si jounen jodi a m posede pil zam sa yo, pil zam long sa yo, zam ki pi piti a vann 3000 dola ameriken. Si n ap desitire gang ki gen zam nan men yo a, fò n desitire gang ki vann yo zam nan e ki met bal nan men yo a. Sa fè 1. Dezyèmman ankò, nou di lapolis konsa ke jounen jodi a nou pa swete antre nan yon afwontman avèk lapolis, rezon an pur e senp. Nou menm antan ke lidè responsab, n ap toujou fè tout sa nou konnen pou nou evite yon ben de san nan peyi a. Paske nan wout peyi a ap pran la, si lapolis panse se avèk cha blende yo e pil gwo traktè katèpila ke yo mete y ap blende, paske lapolis gen yon pakèt gwo gwo traktè katèpila,

Epi kote m prale m pral la sa. Nap mande leta a poul ban nou sekou poul prete nou sekou mete sekirite nan peyi a. Mete sekirite nan peyi a. Jan yo lage.